Te kapab gen lavi k pap janm fini an. Alò se avèk plezi m pwoche lakay ou e pou m swete w byenveni dan le non de Jezi. Byenveni paske ou pral tande de pawòl ki kapab satisfè nanm ou. e avèk lespri ou. E se poutèt sa nou pral pale pri nanm ou. Ki vle di èske ou konnen pri nanm ou? Èske ou konnen konbyen nanm ou koute ou? Eske ou konnen pri nanm ou? Eske ou konnen konbyen kòb nanm ou koute? Eske ou konnen kisa Jezi Kris te pase pou ou te kapab ekjiste jodi a? Eske ou konnen mizè Kris la sou lebwa di kalvè? Pou nanm sa se yon bagay tout moun ta dwe poze kesyon sa konbyen kob nanm yo koute tout moun ta dwe poze kesyon sa. Konbyen lajan nanm on moun koute l? Alò se pou rezon sa n vle pale w pri nanm ou aswè a e ou menm k ap viv pou kapab pran yon desizyon ak lavi w dakò pou kapab pran yon desizyon avèk lavi w. Paske lavi ou li koute chè, nanm ou koute chè. Sa vle di nanm ou se tout ou menm. Eske w la? Nanm ou se tout ou menm. E il fo ke ou pran le swen pou w konsidere. Ou menm ou se yon moun ke Bondye chwazi pou kapab sèvi l. Yon moun Bondye chwazi pou kapab glorifye non l. Yon moun Bondye chwazi pou kapab egzalte non l. E se poutèt sa nou vin di ou nanm ou koute ou chè aswè a. E pri nanm nan. Nou pral priye pou nou kapab kòmanse. E pandan n pral priye le Senyè Jezi pou l kapab ba nou asistans li nan ti moman n pral pase la pou laglwa de Dye e antravè Jezi Kris de Nazarèt. Mèsi Senyè Dye Toupuisan, Papa n ki anwo nan syèl la. Nou beni non w, nou di w mèsi pou gras ou, pou favè w Senyè. Mèsi pou jounen sa ou fè n pase pou ami oditè nou yo senyè oditris nou yo nou di w mèsi pou yo mèsi pou lavi yo papa ouvri lespri nou ba nou bon konprann ou dan le non de jezi amèn e m salye premyeman nou chak ki branche. Nou chak ki pral wè oubyen ki pral tande audio sa osinon live sa m salye nou dans le nom précieux et sauveur Jésus Christ le seigneur des seigneurs chef des chefs Agneau immolé a nonm ki te peye pri pou nou sou le bois du calvaire pou nou te kapab gen lavi a. E nonm ki te dakò bay tout li menm nan plas nou, ebyen n salye l prezans li nan lavi w e n salye osi prezans Jezi Kris, prezans Sentespri a nan lavi nou, nou salye l e paske se grasa Jezi. gras avèk Senyè sa, gras avèk Sovè sa, e ki fè ke Jezi Kris li menm, li te bay lavi l a Gòlgota, e pou m te kapab gen lavi, lavi k pap janm fini an nan li. Ebyen, se pou rezon sa a frè m, e nou pral ansanm li nan.

Dakò? Ke Bondye ki bay lapè a, sonje Jezi Kris bay lapè sa a avèk disip li yo, lè l parèt apre la rezireksyon de Jezi Kris, ebyen l parèt sou mesye yo nan chanm wot la kote mesye yo fèmen e yo ap tranble avèk laperèz. Jezi kris a vanse sou mesye yo li di la pè bondye avèk nou dakò la vanse sou yo li ba yo la pè sa la vanse sou disip yo li ba yo la pè sa e se menm pè sa apotre pòl ap pataje avèk pèp Tesalonik yo, e kote l ap di yo ke, Ke le Dye de pè, Bondye ki bay lapè a, ke l sanntifye yo, ke l sanntifye lespri yo, ke l sanntifye nanm yo, epi ke li sanntifye kò yo. Aah sa di anpil pawòl wi. Men nou vle pale de nanm. Nou konnen lòm nan li gen 3 pati nan li. Se lespri, nanm e le kò. Se 3 gran pati sa lòm nan divize. Lòm nan e an tripati. Labib di nan Jan chapitre 6 li vèsè 63, Se lespri k bay lavi, kò a pa vo anyen. Li di pawòl Jezi Kris di yo se lespri ak lavi yo ye. Dakò? Se lespri k bay lavi, kò a pa vo anyen. Pawòl Lesenyè Jezi Kris, Notre Sovè, di a, Se lespri ak lavi yo ye. Men kò sa w ap gade a, li pa vo anyen. Li sèlman yon bout labou. Si w ta va pran egzanp, ou pase yon jounen w al travay, ou poko benyen, lè w vin benyen, w ap benyen ou wè se labou. Labou, dlo a sal, nan fè w mal a bou. Paske kò a li se labou, li se pousyè. Li di ke si Bondye pran pouse a l fòme l nan Jenèz, li fòme pouse a l fon ti malabou, epi l fòme li ba l fòm, apre sa l fè kisa? Li soufle sou li. Dakò? Sa vle di kò a, se poutèt sa Labib di, kò a pa vo anyen. Li pa vo anyen e l pap janm vo anyen. Se lespri y a ki bay lavi, kò a pa vo anyen, pawòl Kris di a se lespri ak lavi yo ye. Se sa k fè lè kò a mouri, Oubyen lè lè kò a tonbe ki sak pase? Ebyen sak rive pase kò sa li ale nan labou anba tè lal kale vè apre sa li tounen pousyè dakò li kale vè epi apre sa kò sa menm li tounen pousyè se poutèt sa li di kò a pa vo anyen men gen 2 bagay nan lavi lòm nan oubyen nan kò lòm nan oubyen nan 3 pati sa lòm nan genyen an gen 2 bagay ki enpòtan men nan 2 bagay ki enpòtan gen youn ki plis enpòtan toujou dakò nan 2 bagay ki enpòtan gen youn ki plis enpòtan toujou nan lòm nan ebyen sak plis enpòtan toujou E nan lòm nan, li rele nanm lòm nan. Dakò? Sa k plis enpòtan, li se nanm lòm nan. Labib di nan Eklezyas, avan lòm nan trepase, paske sonje m di w se lespri, lam e lekò, avan lòm nan trepase, Bondye, lespri Bondye te mete nan lòm nan, li pran l. Dakò? Lòm nan pap trepase e avèk lespri Bondye nan li. Lòm nan pap trepase avèk lespri Bondye a nan li. Lespri sa a al jwenn Bondye. Lespri sa a pa gen oken jijman pou li. Paske se Bondye, lè l di Bondye soufle sou boul labou a, e labou a vin an fonksyon antanke imen an, Bondye retire enpe nan lespri l, li soufle sou labou a. Ebyen, avan w trepase, ti kal lespri sa a Bondye te ba ou a, li te prete w la, li gen pou l pran afè l ankò. Sonje byen, lespri lòm nan pa gen oken kondanasyon pou li, ni oken jijman pou li. Paske se se yon bagay Bondye mete nan ou, avan ou trepase l pral fè l ankò. Gade, lòm nan gen twa pati, lespri, lam e le kò. Kò a pral fè yon bò, lespri a ap fè yon bò, nanm nan ap fè yon bò. Men sa k fè n vle pale w aswè a de nanm. Sa k pi enpòtan nan ou se nanm nan. Lè lòm nan mouri, sa pral depan kiyès ki se Senyè ou, ki se Bondye ou. Si w ap sèvi idòl, melas pou ou, m regrèt sa pou ou. Pou moun k ap sèvi Bondye yo. Anvan yo trepase menm jan avèk Lespri a, Bondye deja delege yon cha annò pou vin pran nanm moun sa a pou al depoze l dan lè sen dabwa ka, nan plas Jezi Kris rezève pou li a. Sa vle di, pandan lòm nan pral trepase, ou konn wè gen moun, gen de sèvitè Bondye ki pral mouri, pandan yo pral mouri, yo pèd konesans, yo pa pale ak moun, men w tande yo ap di, waw, gade yon bèl cha annò, waw, gade valè zanj, waw, gade bèl bagay. Ki vle di moun nan, li gen tan bliye latè, li gen tan soti sou latè pandan souf li ap bat. Bondye voye chache l. Nanm moun sa, li al mete l repoze kote Abwaram ye, kote Pòl, kote Pyè, kote lè gran sèvitè, sèvant de Dye yo ye deja. L al met moun sa repoze la pou tann son twonpèt la sone nan 1 Tesalonisyen 4, 13, 17, 18 la. Les morts en Christ resisiteront en premier, et nous, les vivants, nous serons transformés. Sa se pou moun ki mouri nan Jezi. Men pou moun ki pa mouri nan Jezi yo, pou moun e masonlòj yo, malfektè yo, sa ki gentan mouri ki pa konvèti, ki pa repanti, osinon moun ki andan asanble yo, ki la ki t ap mennen yon vi ki pa konfòm avèk volonte Bondye yo, Ki sa k pase moun sa yo? Imedyatman yo mouri, Dyab la voye kòtèj pa l vin chache l. E paf li pran nanm moun sa yo. Ou konn wè lè lapolis arete yon moun, li fouke moun nan pa dèyè pantalon li, moun nan ap mache se tèt dwèt pye l k ap teke atè, teke atè paske l nan men lapolis. Se se bourade yo ap bourade l. Enben se konsa zanj dechi yo, yo pran moun ki mouri san Jezi yo. anba gwo kalòt, gwo kout pye, yo joure yo lach paske pou sa Jezi Kris fè pou ou, pou w sove ou pa ta dwe nan sèvi dyab nan, sèvi kreyati, menm dyab sa w ap sèvi a l pran w l ap kaloste w, l ap kraze w anba kou w. Epi pou w desann avè w nan sejou dèmò. Make sa byen, lè yon moun mouri nan Jezi, li pa desann osejou dèmò, depi apre la rezireksyon de Jezi.

Lè m di se mi lanfè a, la gen soufrans. Se kòm si yo arete w, anvan yo voye w penitansye nasyonal, men yo mete w nan yon prizon. Nan prizon w ap soufri, men lè w rive nan penitansye nasyonal ou pral soufri, bagay la pral pi di pou ou. Enben se konsa e ou sejou dè mò a ye, oubyen peyi kote mò yo ye a ye. Ebyen se lak pase lè nanm ou pa pwòp, lè ou pa gen Jezi Kris nan laviw, ebyen nanm sa li gen poul pase mizè. E tout efò Jezi Kris fè a, poukisa l fèl se pou nanm ou. On sèl bagay ki rete w pou fè la frèm se asepte Jezi. Si w bezwen nanm ou gen yon asirans, se asepte Jezi. Si w bezwen nanm ou gen espwa sali. se asepte le senyè jezi kris kòm sovè kòm senyè kòm mèt ou si se pa sa nanm ou ap soufri nanm ou ap pase mizè anba men mal anba men malfe anba men demon yo gen pou yo kaloste ou epi o dènye jou nan gran jou jijman an jezi kris di pa gen lamò apre repantans ebyen twonpèt pral sone pou nanm sa leve pou lal resevwa kondanasyon etènèl ki. Se lanfè etè, etènèl. On sèl fason w ka soti anba kondanasyon dyab la, anba kondanasyon lanfè etènèl, a m ap di w sa, lanfè etènèl se malediksyon li. Dakò? Lanfè etènèl e se yon malediksyon. Lanfè etènèl se yon malediksyon. On sèl fason pou w sove anba malediksyon sa a, Se asepte le Senyè Jezi Kris. Dakò? On sèl fason pou w soti anba malediksyon sa a, se asepte le Senyè Jezi Kris kòm Sovè w. Asepte le Senyè Jezi Kris kòm Mèt ou. Asepte le Senyè Jezi Kris kòm Wa e Senyè nan lavi w. Son sèl fason e nanm ou. Li kapab rejwi. Si se pa sa, lavi w ap pase mal. Si se pa sa, lavi w ap fini mal. Alò, sonje, tout efò w ap fè a, tout efò ou wè sèvitè Bondye yo, sèvant Bondye yo ap fè a, tout efò sa yo se pou yo kapab sove nanm yo, pou nanm yo kapab yon eskape de lanfè. Paske apre li peche Adan e Èv nan Jaden Dedèn, nou tout te destine pou n al nan lanfè. Men Jezi Kris li menm li vini Li ba nou libète. Li retire nou anba kondanasyon peche a, enben li mete nou anba ka anba la delivrans, anba la pwisans de la delivrans, la pwisans de la kwa atravè Jezi Kris. Nanm ou koute ou chè pou le Senyè. Pa drive nanm ou bay dyab. Pa drive nanm ou nenpòt kote. Pa drive nanm ou nan pye nenpòt moun. Pa bay nenpòt moun kondwi nanm ou. Si w yon kote ou wè nanm ou an danje. M konseye w sòti la. Paske nenpòt moun ki pa vle byen pou nanm ou, moun sa se pi gwo èdmi w. Si yon moun ap ba w manje, yon moun ap ba w bwè, menm yon moun ka goumen avè w, li pa èdmi w. Men kou w wè yon moun vle w pèdi nanm ou, moun sa se pi gran èdmi ki ekjiste l ye. Paske yon moun ki vle w pèdi nanm ou, se yon moun ki pa vle w ekjiste. Dakò? Alò fè tout efò w, vin jwenn Jezi. E yon sèl fason pou w sove nanm ou, se vin jwenn. le seigneur Jesus Christ ke Dieu vous benis ke Dieu vous protège ke Dieu vous garde merci seigneur bon Dieu vivant beni nom ou di w merci paske w se roi des rois merci le seigneur chef des chefs pou chak moun ki tande e ki pral pran pou mete an pratik mande w seigneur wa beni yo wa gade yo wa kondwi yo seigneur.